So se se pandan 3 jou sa la map eseye wè si map fè yon piwèt, map eseye wè si ma jwenn de twa pwomosyon epi yon fason mwen menm pou m ka bagay. M pa gen kòb machin nan sitou fè kè m sote ou di machin nan gen 2 mwa l pa peye. Yeah, yo ka vin pran l at any time. Se sa map di w, fò m bay yon peman kanmenm. Fò m bay yon peman kanmenm, li mèt se yon mil dola fò m bay. Mwen pa genyen l. Sa vle di, jan bidjè a vin ye sou kont mwen la, m te gen yon kòb pral man, yo pran, genyen yo pran pou.

Wap tande mwen? But m pral viv anlè avèk enkoni. M jwenn on moun ki te bezwen on kay, m bat may m te pran 1500 dola pou chanm nan m on ti jan pa konfòtab a sa. Ou konprann? But m te jwenn on moun. Moun nan s on moun ki ki ki ki pou kò li but moun nan bag m pa m pa konnen si m sef avèk moun. M pa konn moun nan. S on referans li ye, on bon referans but m pa konn si se pou m pran l. Avèk sa ki vin pwoblèm nan ankò. Se ou menm ki kanpe ki di ke you know.

Te di w non sans. M pa bezwen w ede m jan w pa ede m. Ede Tracy. Non, se, ou di kay ou gen mwatye ladann. Sa vle di si w gen mwatye nan kay fò w peye bil yo. M pa mande w kòb. Non. Tan m di w bagay Chantal. Jan w fè l la la, mwen te mande w ekstansyon, ou pa menm ka rive Mwen peye m, paske ou kraze m finansyèman. Nan bagay ak peye ougan.

Si mwen peye 6000 dola ou menm at least mwen ka peye 1500 oubyen 2000 dola. That's what I'm saying. M pa bezwen 200 dola w ni 100 dola w. Mwen te konn ap peye machin ou, listen, mwen pa t peye machin mwen, mwen di w peye machin ou. Mwen pa mande w 100 dola, get it clear, paske m konnen w pral repete sa sou Facebook la. M pa bezwen yon dola nan men w. Mwen pa bezwen yon dola nan men w. You understand? Ok, m pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm ou pa bezwen yon dola nan men m, men gen kèk bagay si m pa fè yo, Pete tronson ak timoun yo pou fè yo. Timoun yo e egzakteman yo sipòtem nan fason pa yo yo banm kòb pa yo pou yo ban mwen ou menm mwen diw ke gon mòtgej si gen yon bil 10 mil 12 mil dola ou kanpe byen an gran pou di se kay ou li ye fò atlis ou ka peye 1500 dola konbyen kòb konbyen kòb lwil lan ye eh. Chantal, konbyen kòb bagay, m pa wè egare. Ou m pa konn kilè kay Dorchester a peye, kilè l pa peye. Ok, ou te konn kay Dorchester, kote ou konn kay Dorchester? So sa vle di ou annik vini ou vin klem byen m, banm di yon ti pawòl. Enben se pou sa ou pran Dorchester e pa. Epi ou sot ou marye, tande, so ou sot kote ou soti, tande, ou sot kote ou soti ou vin bay 100 dola ou bezwen gen byen m, sa vle di se entansyon ou, pa wè sa son ak visye l ye?
Men pwoblèm mwen gen avè w. E se youn nan pi gwo pwoblèm mwen gen avè w. Èske ou t achte kay Dorchez frè Jovenson? M pa t achte kay Dorchez frè mwen. Kòman w fè envesti nan kay la? Ou envesti nan kay. Ou fè katran rete kòman ou fè manje bil peye? Se ou t peye yo? Wi. Ah menm bagay la epa ou lagem nan yon dèt Oh oh gadon tenten mesye. So ou sot kote w soti ou sot ot kote w soti epi w vin klèm byen m si w pa t redi di se prè de tande. Sa k bon ki machin ou tap woule. Ou wè ya mwen tap woule 2 machin nèf ou menm ou te rete non basement oh oh gade kòman gade kòman jovenson anpil ou soumoun vre wi gade ou tap pou yon ti ronde ou non basement ou annik vin ou vin reklame byen ou pa santi sa ou pa santi se odas ou pa santi ou visye si w fè sa. pran kredi kat mwen. Non m pa pran kredi kat ou a kisa ou achte chèn yo bay down payment sou machin so ou expect pou m te teke w? Oh. Bon ou paka ou paka sot kote w soti ou jwenn m ap pase mizè m a 2 machin wap vin di m ki machin mwen tap woule e ou menm ki te nan sachè nwa ki nan ti basement lan. Yo, kote tout ti moun kap vwayaje sou non nou yo? Non, yo pa vwayaje sou non, yo vwayaje sou do koko manman yo, yo pa do vwayaje sou ou. E pitit ou yo m konn ap bay lan, e pitit ou a m konn ap bay manman w lan, sou do koko kiyès? Ann poze lesye Disèt, ann poze l. Oh oh! E pou sa w te marye pou w annik vini paske w vin gen byen, ou te kon, èske w te konn gen byen a isit? Kot sa w te gen an? Kisa w posede? E bon mwen paske mwen te konn sa. Ya, enben ou pa ka vin dèyè vin posede byen m pou vin pran byen m pou di m kot kay Dorchester? Nan ki kaka m tonbe m la a? Pa gen afè de kolaborasyon pou w ap vin pran, pou w ap annik vin pran bèk yo sou kou pou kle m pou kay pou Sa vle di ou sot, ou sot, ou sot, ou sot jere byen pou vin gen 2 kay isi paske w travay pou 2 kay? Jovenson pa fè sa men. M pa bezwen kay ou. M pa pale de kay. Ou bezwen l paske wap poz kesyone m de li. Non Chantal, m pa dakò pran m pou makak ou pa ban m kredi. E e e e e divòs mwen peye pou tout kay al avoka al peye pou bounda w yo se konsa yo tap rete? E pil sipò sa yo pran sou Facebook la tou. Ki sipò? Ou genlè fou. Tèt ou pa byen non mwen pran sipò. Se nan tèt ou panse Facebook ba w kòb? Chantal vin koze. Ebyen Facebook bòkò pou ki rezon Facebook pa bòkò ou kwè tèt ou genlè pa byen menn. Ok Chantal ou vini nan bagay mwen. Wap pale nan illusion. Chantal male male mwen fon kolaborasyon avè w. Ou pap fè kolaborasyon avm se eseye bay tèt ou kredi. Ou vin domi sou mwen epi w vin ou di kolaborasyon. Vin vin divòse w pandan sou tèt byen m yo voye divòs lan map tann ou tou voye l. M voye sa pou m voye divòs e ou p gen pwoblèm a di. Ooh ok ebyen ebyen ou pap ou pap pase sou do koko. Ebyen ok mwen pap peye mwen pap peye bil pou ou pa mande m kòb pa mande m peye anyen pou ou. Pèsòn pa mande w pou kòb Yaa, Cyril. ou wè kòman, ou wè e, ou wè e sa wap chèche, sa vle di ke marye w marye a, m panse ke ou son moun ou gen potansyalite, ou gen santiman. Mwen panse, non. Sa ki nan van se nan biskwit ou te wè mwen. Egzakteman, egzakteman. Mwen panse, mwen panse, mwen panse. Banm tou di w yon bagay, banm tou di w yon bagay. Non, mwen panse, mwen pat panse, mwen pat panse l jote sou afè m non. Pat janm panse ou te gen zizye sou afem. Sim te sou bon pa vant ou m te di w bon m te di w menm pwòp So sa vle di poutèt sa w vini ou vin pran ou vin reklame kòm yo di w kòm yo di w mwen se yon fanm ki gen lajan on it jondya yo voye w vin pran esak fè w vin fè tout sa yo. Ou pa gen lajan. Ou pa enpresyon ke w gen lajan. Ebyen odas. Ebyen odas ou pa tande sa w di w te nan yon basement kounya w ap poze m kesyon de kay mwen ou pa travay pou li sa w te travay pou yo. Mwen pral di w tou ok Chantal chak fanm mwen pran m pa bezwen kras fanm mwen sèlman vle Jan w pale a la se bezwen w bezwen monchè kòman pou rete w ap di m kote kay divòse w pou w jwenn.